Le mo fònikasyon, lè w ap pakouri Bib la, pa vire Bib la tèt anba, ou vire Bib la, leve Bib la, fè tout chay, tout vèsè, pase paj, pase paj, ou pa janm jwenn mo a repete. Alòske, pastè yo, predikatè yo, evèk yo, lè y ap preche, yo toujou ap mansyone fònikasyon, fònikasyon. Alòske, fònikasyon nou kapab di daprè sa ke n aprann anndan Bib la, li pa ekri anndan Bib la. Nou di li se yon eleman ki se yon gwo mo ki ekri anndan Bib la ki anglobe

espirityèl, y ya fònikasyon moral oubyen espirityèl, y ya tou ladiltè fizik, y ya fònikasyon fizik. Fònikasyon fizik se kò a kò, nou manyen, bouch ak bouch, lè sa nou touche, moun ap gade, lè kòmsi moun je ap je nan je, sa vle di ke ou manyen bagay moun nan, moun nan manyen bagay ou, tout kò a nou touche ansanm, sa vle di se se skon apèl Fònikasyon li menm menm menm li gen rapò avèk plezi seksyèl la, se pou fizik lan nou pale la, lè nou pale de fizik lan se kò a kò, jisteman bagay pa gason an avèk bagay fi a yo kole an ansanb, sa vle di ke lè ke ou poko ou poko marye. Men lè ou fin marye ou kapab toujou fè adiltè malgre ou madanm ou nan kay ou ka toujou fè adiltè. Kòman ou ka fè l? Ou ka ou pral fè yon adiltè ki lè moral oubyen adiltè espirityèl ke Jezi Kris pale di ke Ou menm ou ka menm gade yon moun avèk lanvi pou gen nan fè adiltè avèl nan kèw. Kote wap jwenn vèsè sa? Se Matye chapit 5 vèsè 28 li pale de sa Jezi ki di ke ou kapab sèlman gade yon moun avèk lanvi pou fè adiltè avèl nan nan nan kèw a mezanmi e menm jan tou pou fònikasyon ou gen la pako janm janm janm janm janm janm janm fè penetrasyon ditou men an espri ou fè li.

Se yon espri ki pran fòm nan. Sa vle di ke peche sa yo rele se peche espirityèl yo rele. Frè m sè m, li enpòtan pou w konn kèk bagay. Paske moun yo ba yo bagay la mal. Ou ka pa janm janm al nan ti gason men espirityèlman ou fè fònikasyon. Ou ka madanm ou nan kay ou, mari w nan kay ou. Ou pa janm twonpe l avèk lòt gason fizikman, men espirityèlman gon espri kap vin dòmi avèw, espri sa li menm lap baw pwoblèm, espri sa lap lap jwe nan ti bagay ou nan vajen ou byen lap jwe nan penis ou, vice versa. Sa rele peche espirityèl ki pi danjre. Sa mande anpil lapriyè si non ou kapab pèdi. Jisteman spirityèl la li pi danjre. Se espri ak reklame ou ki bezwen sa, kòm se avèk pa avèk anvi ou te genyen. Mezanmi fò n konprann bagay yo. Lè w pa fè l,

Levitdisite. Apokalips 22 vèsè 15 Levitdisite. Lè w jwenn nan Matye 5 vèsè 28 la ap pale de sa k rele adiltè espirityèl. Adiltè espirityèl. Ou ka gade yon moun avèk lanvi, kè w gentan regade pou w santi w ta fè yon bagay avè l. Ou gentan fè adiltè sa avèw ki rele adiltè espirityèl men se se lè ou fin marye ou gen madanm ou nan kay lè sa ou gen madanm ou gen yon lòt moun ou gen yon anvi ou ta manyenl ou ta touchel sa rele adiltè espirityèl ou gentan pa fèl fizik ke ou touche moun nan men Espou gentan ale l fè li pi danjre ke lè ou te touche moun nan. Fònikasyon, ou gentan poko janm fè penetrasyon yon jou, men yon sèl bagay espri w ka ale kou yon moun ou santi w ta, lè w al dòmi ou gade wè ou wè se moun sa k pa devon w, w ap gouye, w ap balanse won, l ap karese w, l ap woule 2 bout radyo sa yo. De bouton radyo sa yo wè ou santi se nèg la kap woulel wap depale nan dòmi lè w panse se li vre e pa li vre non poutan pou janm fè penetrasyon sa rele fònikasyon espirityèl ki pi danjre ke sak rele fizik lan fizik lan yon lè ou ka kitel ou pa wè moun nan ankò men depi se espirityèl la se espri an ki nan dèyè w wap pede wèl anpil lapriyè. Patajé mesaj sa ba tout zanmi w pou yo konn kèk verite. Fònikasyon pa vin ekri nan bib la se lenpidisite ki anglobe tout bagay yo, tout vye dezòd lachè se lenpidisite wap jwenn ki ekri anndan bib la. Vèsè n bay yo, wap jwenn yo. Patajé mesaj sa ba tout zanmi w yo. Abòne sou chanèl la, lak, like sa ke nou fè a. Ke Bondye li menm nan amou l kapab beni w. Ke Bondye beni w. Patajé l, abòne, kòmante. Wap jwenn verite a. Voye l ba yon pastè, pastè a paka ap di w. Kot mo fònikasyon ekri. Depil pa dou l limpidicite konnen l pa konn anyen ke bondye kapab beni.